Jesus!
Jesus Christ! An pase, an pase. An se bon. Jezi woo! Men chay la. Mwen menm, mwen yo toujou di, map mouri ak tout pawol mwen nan bouch mwen. Map redi sa ankor. Tout sa w tande y ap di an tout se grim simagri. Wè yo pran pòz yo di w se videyo. Depi yo bezwen pou m pwouve w yon bagay.

Malo manman an. Wap vini fè. Mwen mwen lo ap di m tale anko. Oh.
Non, m bay sa, m bay sa vag vre. Ya. An m pase sou kote non men. Bon kòman m ye deja? Lè sa bon nou dil bon. Mika, Mika, Mika M rele w kot respè an bebe Fè men telefòn ou pou m pale avè w
Ou tankou timoun ki fè vètij pandan mwen dòmi

Mpa sòt pale, li te gentan dim sa. Men si gon bagay kap pase la se nou menm ki ka jere sa. M vin pale avèw on fason poun fè mesaj nou rive jwenn Gaby. Ooh piti. Ti kal pa ti kal. Mike pa fè sa wap di mwen bagay.
Mwen pa nou bagay avò. Wap pase sou kote. Silans oh oh mwen pa nou bagay avò silans. Ou pa ouvè bouch ou byen fò konsa non. Mwen di ou kisa wap di mwen. Mwen pa pale ankò. Mwen pa pale ankò. Mwen rele ou mwen fon ti tripotay avò men nou menm wap ouvè. Ou pa konn sak rele tripotay. Ou pa konn fè tripotay. Ale map tande ou. Banm di sa k pase baby. Gran frè ki gon fanm. Baby, yon ti chanpay m tap bwè. Baby, bref, ban m di w, gran frè ki gon fanm lòtbò. Fanm nan ap antre Ayiti pou l marye ansanm avè l.

Lap fel pa ti bagay sa yo. Men kounya. Kounya ki sa? Li menm dim e se lel fin al lot bo an bagay sa yo lap tounen poul poul fin pran gaby.

Kounye a pou yon fanm di lap vin jwenn Jaki, Jaki ap marye avèl pou Jaki pati, epi pou Jaki ap ba moun pawòl, pou freo ap ba moun pawòl, poukisa Jaki pral marye ak fanm sa pou lajan, m pa gen gagann epi konn kòman wap pale avèm, pou lajan, Jaki pa gen kòb, Jaki pa manje, chak jou Jaki pa fè lajan, poukisa, Jaki nan nesesite fanm, poukisa.

Menm mwen ma ekri li m nan lap esplike m yon pakèt bagay m pa bezwen konn si se vre si se pa vre si se vre anyen men de tout fason li trè pa nòmal sa se nan betiz freo wap pase moun m nan eta ki gen fanm li kap vin chèche l pou l al marye l ap pati epi lèl rive lap fè plas pou ou pou l ka antre w sa se pa wòl jaki marye pou lajan ki pwoblèm jaki gen la sèl pral marye ansanm avèk yon fanm pou lajan an si l posib lap tounen Ki nan ki nesesite li ye ki ou wèl nòmal? Baby.
Oh sa pa ladan oh oh. Anh si jan Gaby ansanm avèk Jacky la Jacky ka di sa Jacky ka fè sa kisa nou ap fè ankò la menm. Anh li fi la kounya lap pase tifi a nan tete. Kounya ou wè sa ou fè ou wè sa ou fè tifi an.
Kisam fè fòl konnen wi anh m pral rete bon se fim ye wi.

Kounya sa fkin ankò la? Kòman? Sa e manje la? Ma ma vin manje lòt manje a? Epi m pa nan manje avè w. Hein Sòkò, pa kriye pou kriye non. Ban m di w, ou tande tout sa Jaki ta di yo la? Ou tande sa l di ankò? Li di Mike, w ap fè fason, m pa konn kòman Gaby va konsevwa sa. Ricardo yo pa mande w anyen. Ou konnen li pa li pa yon fanm parèy Gaby, li wap di m ka sa. Ou di gaby sa pou mika pou gaby ka kite mari konn pou gaby abandone pou gaby retire pyel nan pwotokòl nan pyel jackie vle vle diw gaby pa rete kole souli ankò abandonel èske ou tande'm jackie pa bezwenw se kounya denigre'w avèk lòt tifi an.

Aprè wap fè yon video ansanm avèl m tande Yo Jacky ap domi men nou fè twòp bri men retire kòw la frèm Retire kòw la frè Wap di Jacky ou ansent li fèw konnen ke ou pap ka manman pitit li Sa vle di ou pa gen valè yon fanm Yon fanm ki pa ka yon manman jwe yon wòl manman pitit li pa yon fanm non Ou konnen lè yon gason diw sa kòman l te ri kòw nan ki nivo l mete w.

Sista, pa gen sista vre non, m di w sa Gaby. E mwen te toujou vle, m vle w, mwen te toujou bezwen w. Wè kounye a kòman Jackie ap kòmanse mizè? Vye tou nou toujou an kòlè. Wè kòman w vin mèg, tout moun remake sa, ou vin mèg. Ou pa janm ka gen yon bon souri. Menm nan inogirasyon k ap fèt la, wè, ou pa gen yon bon souri sou vizaj ou, tout moun wè sa. Y ap di Gaby demare vizaj ou, Gaby demare vizaj ou.

Manman pitit ou, ou sonje kòman ou te denigre l nan yon videyo? Bon, men la kout Gaby. Yo ou ka fèmen bouch ou men, gadon tenten. Kòman m fèmen bouch mwen?
Misye gon lirik anba bouch si moun bezwen pale misye ret la lap. Pale, pale, m ap cho pale. Banm ti bagay.
Kisak pase freo?

M pa tout m renmen m pa kè m epi se sa lanmou m se se a sa lanmou nou an rezime lanmou m gen pou ou an. Epi lap tounen vin pranw se fason pou l ale. Nenpòt nèg ki ta di sa Gaby fò konnen manti se kem te toujou di w li toujou la pou mwen epa wap sot tande m gen mennaj swadizan mwen pa kote l.

M tande dodo a li menm se chanpay lap chèche de pou kite pou 1 pou 2 lap tou pran bagay oh men dodo a debòde m leve m pa konn
si se te mwen menm.

Bon ti sans mal gen yon moun pou fò ton bagay pou mwen la. Mezanmi fò ti sans bezwen pale a yon moun wi pou l pote yon bagay pou mwen. Pou l vini avèk yon gato pou mwen, yon chanpay. Paske pral gen fèt. A ki yès pou di ok. Wi alo? An wi. Ricardo. Nan limonad la wi bò plas la dabitid kote m konn abitye pran kremasyon nan moun.
Wi m ta chèf kremas pou madanm mwen.
Pote yon gato 500 dola avèk yon chanpay. Paske gen yon fèt m al selebre la.

Tout sa ki pou mwen ap toujou revni a mwen menm. Tout sa ki pa pou ou ap toujou ale. Don Gaby, ou pat fèt pou Jacky. Jacky ap toujou fè w pase tout tray sa yo, tout mizè sa yo. Fò w toujou konnen, se pa silans Gaby. Ou pa wè verite a devan w? Ou deja ou se yon fanm ki san rèv, m ap repete w sa ankò. Ou wè sa w di a papa nan figo w. Men nan figo w. Bon sa k pase? Men nan figo w. Vin la, vini freo, freo vini.

Tout sa w tande y ap di an tout se grim simagri. Wè yo pran pòz yo di w se videyo. Depi yo bezwen pou m pwouve w yon bagay.

Men bagay wè bagay afè moun mwen detounen nan damou isit lan. La fami, jan nou wè videyo an pase an e konsa l pase. Tout aksyon sa yo, nou pat prevni yo, ben yo vini toudenkou. e vin ka wè tou kiyès ki koz, kiyès ki bat kò l plis. Nan moman pou sa kanpe, li menm li kontinye. An pou l antre nan chanm ni.

Gade.
Video an pase jan nwèl pase. Epi men nou fò zewo. Gade jan map zewo a. Bat kò w. Mal kanpe gran frè ok mal ale timoun.